Sakap fèt sakap fèt sakap fèt mezanmi kòman nou ye e alò e maten la mpaka mande nou eske nou anfòm la non zanmim gentan konnen nou pa anfòm pase maten la zanmim e nou choute deyò ok nou choute deyò la maten la ebyen e sak fè nap wè la mpa menm pran tan menm ap rezilta la zanmim byen rapid mfin bay rezilta la zanmim byen rapid mwen dispo ebyen poum voye nal frape rapid rapid zanmim ok poun ka gentan pataje video a zanmim poun pran san nou poun pran tan nou ebyen poun konn sa nap fè aswè la zanmim Ok Nou pale la zanmi nou bag anpil teke nap pran la zanmi m nap wè e maten la nèg yo bay e 2 54 11 epi 15 epi nan nouyòk e nan fl e eskize m nan nouyòk en yo bay 901 37 epi 24 la zanmi m ebyen nou pral frape la pou nou wè kòman nou kapab fè yon bagay pou sware a la zanmi m paske nou nou nou pè pèdi a li pa nan avantaj nou ok nou konnen sa pèdi a li pa nan avantaj nou zanmi m ok nou tout nèt se genyen nou bezwen genyen pou nou jere tèt nou men fòk nou genyen zanmi m ok e fòk nou chache tout mwayen posib pou nou genyen ebyen ann pase nan dokiman la rapid rapid zanmi m pou nou wè kisa nou ka fè la zanmi m.

E bon se byen domaj. Ebyen e rete 59 e answit rete 35, 53 e ki pa ko fè koze. Non, yè maten yo te bay 53 ki te fè premye lo. Ebyen 53 li te vin bay, li te vin bay 08 nan sware. Ebyen li vin bay 45, ebyen 59, 95 la se pi bèl grenn, se youn nan bèl grenn boul ki gen pou sware la. Bon, ou wè la nèg yo fè magouj ansanm avèl, li pa bay li, ou pa janm konnen. E answit e genyen e 11 ki fè dezyèm lo la. Gen 11 la zanmim ok. Dè onz la nou kapab wè gen 17, nou gen 34 e answit nou genyen 78 zanmi m ok. 78 eske yè sa se yè maten yo te bay 78 la? Ya se sa, se sa ke l ye wi. Ok enben pa gen pwoblèm la non la fanmi. E answit genyen 15 ki fè twazyèm lo la, 15 ki fè twazyèm lo nan Florida. Dè 15 la zanmi m nou genyen 04, nou genyen 73 e answit nou genyen E bon, men kisa sou di ansanm avèk tout 3773 la? Ebyen, rete sèlman la e nan dokiman sa rete 04 paj. 04 sou di deja, se 4774 ki pako bay wi la. Hum! 4774 ki pako bay la. Kòm mwen nèg yo la zanmim, nèg defwa nèg yo jwe avèk tounèl, defwa yo bay sa yo vle. Ebyen, nap fon pasyans la pou nou wè kòman, fòn de fòm fon bagay aswè a zanmim. Ok, nou paka ret konsa non. Ok! E.

Ok 24 fè twazyèm lwa la fanmi e nan New York 24 de 24 gen 38 gen 86 e answit genyen 25 ok nou pral nou pral moute la zanmim nou pral moute avèk chalè la la fanmi ok ok sa se kalkil ke nou travay la tou zanmim ok a e kalkil ke nou travay la e pou pou m moutre w nou pa sèlman fokis sou e dokiman sèlman zanmim e dèfwa ponyèt la li frape tou zanmim e aswè la zanmim nap pati a ponyèt la la zanmim nap pati avèk ponyèt la la zanmim ok e pase.

Lap fèm dibyen anpil sil fè ou peze peze ti pous la e mesye grenn like la ou gentan mete la rapid rapid zanmim silvouplè ann edem jere sa ann demare la non zanmi premye grenn boul la mwen menm mpral derape la dè dè zero en dis sa la zanmim pa gen okenn boul mpral manye la dè zero en dis yon grenn boul tankou 26 62 la pa gen a soti de la mph 26 62 yes ok 26 62 la ou nan gè pou aswè la zanmim ansanm avèk deche paw la e ki se wawaloutou ou nan gè ansanm avèm ok e dezyèm grenn boul la nou pral manye la la fanmi

Twazyèm grenn boul la nou pral depatcha la pou mwen pou sware a la. Nap depatcha yon grenn boul ebyen tankou dèyè dèyè dèyè 11 sa la ok 11 78 la yon grenn boul tankou 34 43 la wi mph 34 43 la rèd rèd nan fich nou la aswè a la zanmim ok m di nou sa la depi m di nou aswè a la depi m di nou ok sèlman nou gentan konn tout sa pou nou fè pataje videyo a zanmim pataje videyo sa zanmim envite zanmi w nenpòt kote ke li a zanmim envite l vin gade ansanm avèk Wawalouto la

Yes pou nou fini nèt zanmim 29 93 la pa gen asosi de la yè yeswa nèg yo bay 97 men non nèg yo bay 67 67 ebyen ee talè talè ok ee map jwe avèk yon grenn boul la map jwe avèk map moute ansanm avèk 29 92 la wi humm 29 92 la la wi kòm senkyèm grenn boul ok vwala kounya wè la avan kem bay maryaj ou la zanmim avan kem baw maryaj ou pou fè gade ee.

Depi w rele m dirèk wap jwenn mwen, depi w ekri m pa whatsapp tou zanmi m wap jwenn mwen sou menm nimewo sa la zanmi m. Ann derape zanmi m, ann pa tèlman ret fokis sou sa la tou zanmi m. Li bagay li enpòtan se vre men men sa li enpòtan tou zanmi m, ann derape avè l. Premye grenn maryaj la nou pral frape la zanmi m, nap frape yon grenn boul tankou e 26 62 humm 26 62 ansanm avèk e 46 64.

Se 29 ansanm avèk tout 26. Ok 29 26 yo konn bay yo konn bay yo konsa wi maryaj yo konn bay konsa wi 29 26 tonbe avèk tout loupin li zanmim ok al pran chans ou la la fanmi ok e bon kounya la zanmim e sak rete la se e tèt loto a ansanm avèk grenn boul pè a zanmi avanm bay boul pè a Avèk tèt loto a. Ankò yn fwa silvouplè m wè nou pa vle rann mwen sèvis sa s banm di nou silvouplè ok rann fèm favè a menm si nou nou ta wè m pa merite l e sa k fè m di nou fèm favè a voye zo anba video a la ankò yn fwa gade wap wè ti wonn nan ki gen koulè wouj jaune epi vert la zanmim ti logo a fèt tou de won li gen koulè li gen koulè wouj jaune epi vert gade gade anba ti wonn sa egzakteman wap wè ti pous la zanmim depi w gad voye zo anba l wap wè ti pous la enben peze dwèt ou sou ti pous la pou w kapab mete grenn la gad an video a aswè a la zanmim m vle wè video sa omwen An an an an fè video sa pa pa pase yon 30 grenn like non zanmim yon 40 grenn like nou ka fèl wi an edem jere sa nou chak ou mesye sa nou kap gad video sa la mete grenn like paw la la zanmim silvouplè ok e mèsi paske ou tandem wap edem jere sa kounya la an ale kòm tèt loto la zanmim e nap pran tèt loto a e an en humm nap pran tèt loto a an en talè wi talè wi e yes nou pran nan en. Nou pran tèt loto a an 1 pou tiraj sware a la la fanmi. Tèt loto a an 1 pou aswè a la gen anpil posiblite la pou n pran nèg ou la nan loto 3 chif ou la wi Mph gen anpil posiblite pou n pran nèg ou la nan loto 3 chif dirèk zanmi m veye veye tèt loto sa zanmi m Ebyen kòm e boul pè la nou pral frape la e pa gen asòti 2 la zanmi m e boul pè la nou pral manyen la yon grenn boul pè tankou 55 la nou pap kite boul sa dèyè zanmi m 55 Ebyen al depacha sou 55 al mete kòb sou 55 al mize lajan sou 55 ou menm ki ta vle jwe on grenn boul pè pou sware a la zanmim babay tout moun nap ee ok nap kwaze talè konsa pou rezilta jòdya zanmim pa neglije zanmim pa neglije vin pran rezilta jòdya zanmim pase nou bay rezilta yo tou ok vin pran rezilta w la zanmim nap live talè konsa ee a 6 è ebyen Pou se te pou n kapab vin pran rezilta Jòj a zanmi m. E n ap kwè rezilta yo konsa. Babay tout moun, se Ledejeva nou, Wawaloto. M renmen nou anpil.